Guys Koman nou ye? Gen yon doktrin filozofik ki se kozalism ki fè konnen tout bagay gen yon rezon. Tout sa ke ou wè gen yon rezon. ki kache dèyè li. Mwen vini avèk yon sijè, Èske Rutshelle vann nanm li ak dyab? Guys nou ka remake dènyeman Rutshelle te sòti yon videyo ki titre Rete la. Se yon bon siksè mizikal Aktyèlman mizik sa li gen pli de 2 milyon vu sou youtube men pa kont anndan videyo sa gen yon pakèt verite kache ansanm nou prale analize verite yo pa rapò a senbòl ki reprezante nan videyo sa pran yon ti pasyans guys nap tounen. Guys mèsi pou pasyans nou Nou tout konnen apaw de la mizik byen avan Rutshelle te pwofesè de literati e de la filozofi donk se yon moun ki gon konesans trè avanse sou etimoloji plizyè bagay. De matyè w te ansenye lekòl yo. Literati,
bon literati fransèz e filozofi.
Guys pa bliye nan kòmansman menm jan nou sot remake ke Rutshelle li gon konesans trè avanse sou etimoloji plizyè bagay paske yon moun ki te pwofesè de literati e de la filozofi, s on moun ki gon konesans trè, trè avanse. Kounye a kestyon m ap poze, èske Rutshelle vann nanm ni a dyab? Kestyon sa a, byen evidaman, se Rutshelle k ap kapab reponn li. Sèl bagay m ta renmen nou remake, tande m byen sa m ap di nou la, nan videyo Rete la, si w remake byen, lè videyo sa kòmanse jwe, lè w rive nan nevyèm segond, nou ka remake Rutshelle k ap pase men l sou yon tèt mò, E nan menm imaj sa, nou kapab remake yon eskelèt. Gen de bagay pou konnen guys. Skelèt lan ki gen rach la nan men l, li senbolize lamò, otreman di, sè le tenèb. E tèt mò a. Li gon signification sitou nan lang laten an yo konn souvan itilize yon fraz ki di memento mori sa vle di rappelle toi que tu vas mourir. Èske se yon Pak Rutshelle t ap fè? Mwen pa konnen. Men tou senpleman m ap bay dezenfòmasyon. Guys, si tout fwa ou pran san w, ou pran tan w, lè w rive nan 28 tièm segond nan videyo rete la, w ap remake yon stati yon dam ki genyen yon ti gason nan janm ni gate byen guys. Avek yon koulèv 2 tèt. Jan nou tout konnen l guys koulèv lan li senbolize imòtalite e renesans. Yo souvan atribiye li. a yon espri negatif. Eske Rutshelle pat okouran de sa? Se li menm ki kapab reponn kesyon sa. Wi guys, lè ke ou rive nan katòzyèm segond, ou kapab remake yon kòn, yon kabrit ki souvan atribiye,

ki tradui nan lang ebre a kiren, ki sinifi puisans, virilite, agresivite, richès e pwosperite. Sandout, Rutshelle okouran de tout enfòmasyon sa yo. E guys, si tout fwa ou gade videyo a byen, Lè ke ou rive nan onzyèm segond, w ap remake gen yon moun ki parèt nan miwa dèyè do Rutshelle lan. Eto guys, si w pran san w, ou pran tan w, lè w rive nan de minit karantwit segond, w ap wè gen yon moun ki gen yon mayo blan ki parèt nan miwa. ki dèyè do Rutshelle la. E si tout fwa ou pote plis atansyon nan videyo an lè ou rive nan katriyèm minit 10 segond wap wè gen yon pye yon moun ki parèt nan miwa a epi pye sa pral deplase pran sanw pou gadel. Guys nou rive nan yon moman kote ke nap met fen nan video sa nap di tout moun mèsi pou pasyans yo video sa nou reyalizel pa rapò a de kiryozite e pa rapò a de moun ki te mande nou pou nou te fè yon deskripsyon de li. Nou estime gen yon pakèt verite kache, se poutèt sa nou vini avèk sijè an, Èske Rutshelle vann nanm li ak dyab? Sè sa nou konnen, Rutshelle gen yon konesans trè avanse, e jan yo toujou di, un texte sans contexte est un prétexte. Donk, se li menm ki konnen èske li vann li ou pa. Sof ke. Djòb pa nou se eseye dekri eleman kle ki genyen nan videyo an. Se sa ke nou t ap eseye fè. Mèsi ankò yon fwa pou pasyans ou. N ap retounen avèk yon lòt videyo. A la pwochèn!